Hello la team kijan nou ye mwen kontan antre lakay nou avèk yon lòt video tout avan m kòmanse map di mèsi ak tout ansyen abòne m yo byenveni ak tout nouvo abòne sou chanèl Dede Frandita jodi an nou pral fè yon ti pale byen rapid.
M te deside pou m pa fè zen Lang mwen grate m zenyèz Pran ti chèz ou Mwen fenk kare ba w zen La team nou pa mande m koze Nou pa mande m pawòl Se lang mwen k long Se lang mwen k depase Jodi a pandan m rete Ou konnen m malad Mwen gripe Vwa pa bon ditou M di ok M pap poste videyo ankò M ap kite m fin geri Oh oh Se konsa pandan bip je m tonbe Sou yon twou ki nan fouk Tati Melodie Ferdinand. Bagay la fè anpil pale anpil paske moun fè konprann sa fè 2 fwa fouk pantalèt Melodie Ferdinand fè l wont. Nou pral brase lide men avan, m pral kite w gade yon ti bout videyo pou 19 segonn kote n ap wè kibò fouk pantalon chire a. Apre sa nou pral bay opinyon nou. Nou konnen depi bagay la sou rezo sosyo epi depi moun nan s on pèsonaj piblik tout moun lib pou bay opinyon. Don tout fason. Nou konnen ke Blondedy Ferdinand marye avèk D-Perfect selon atis lan, e nou konnen ekip son yon djaz e kote mari Blondedy Ferdinand ki se D-Perfect se yon chantè e se youn nan chantè an prensipal yo, donk se nòmal li te sou cha, li tap sipòte mari l e menm si D-Perfect patap chante Blondedy Ferdinand gen ase kontak pou l te ka sou yon cha pou l ap asiste kanaval san l pa nan mitan piblik yo ok. Se pa sa w vin regle. Pandan yo te pase Blondie fè di nan mikwo an pou li te di de twa ti pawòl, de twa ti koze, se konsa lè l fin remèt mikwo a l ap desann epi yon gwo tou, yon gwo tou parèt nan fouk li. Bon, nou konnen, nou konnen nou menm entènèt la tankou lang nou an m pa remwen an nou toujou ap chache lapitit bèt pou nou chofe dife se pa vre? Hehehehey! Mwen konnen ou pral di ti dam sal toujou ap bay manti se pou sa menm mwen vin a ti bout video a gadel apre sa nou pral brase lide ansanm ok ann ale. Woo!
Anba si nou byen pran san nou, nou pral wè jan piblik la ap rele anmweyy, donk Shabba oblije di atis lan pa ka pase inapèsi, donk fò li ba l pale. Men se a Shabba pa t ko konprann, m gen enpresyon se aprè Shabba pa l rann kont, moun yo t ap rele anmweyy la t ap rele, t ap di sa yo t ap di a paske nou pa byen tande se te jis paske yo te wè Fouk pantalon atis la gon gwo tou ladanl nou menm konn ayisyen je nou depi se pou kote poul fè tripotay lap antre kote poul pa antre ok anpil moun kritike atis lan yo di sa fè 2 fwa fouk pantalèt li rive nou nan entènèt atis lan anpil moun di atis lan pa pwòp anpil moun di atis la manfouben anpil moun di atis la toujou ap fè fo la li pa janm ka met yon bon rad sou li bababla bwè non sa se opinyon chak moun chak moun ka bay opinyon pa yo se pou sa. Pou sa m pral di yo la, m panse ke anpil nan nou ki avèk respè m gen pou nou e nou ki sipòte chanèl la e nou ka respekte opinyon m tou. Pou n pa di Dede se pa vre, se pa konsa, donk se opinyon m mwen bay. Ok, atis la, nou bliye pafwa lè atis yo atis yo se moun. Se ke je veux dire. Pa sa mwen mwen mwen vle sa m vle esplike atis lan tou li aa atis lan tou li pipi menm jan ou menm ki pa yon ki pa yon atis kòmsi ki pa yon pèsonaj piblik e ou ka ap mache nan lari a la fouk pantalon w pete oubyen anbn zip pantalon w pete oubyen Bloke se a yon lòt bagay rive son ki se ti ensidan ki ka rive tout fanm li ka rive atis la tou se pa paske atis la se yon atis li gen non atis pou li pèfè nan tout bagay nou wè nou ka wè pakèt video pou evite dwa dotè mwen pa mete yo kote atis lan tap mouvmante kòl anpil atis lan gwo patalon ki vreman sere sou li e nou konnen chay dèyè a e depase ou konprann epi lap moute cha lap desann cha lap fè efò sa ka toujou pete sa ka rive se pa paske rad la fek sa ka rive tou se paske rad la rad la twò kwense li ki fè li pete sou li sa se opinyon pam kite m pale paske m konnen anpil nan nou m pap kont ou moun tou bay opinyon paw sa se ou menm map respekte li kòm dabitid nou konnen se konsa m ye men tou kite m bay opinyon pa mwen humm. Janm toujou dil nou ka toujou wè mwen apresye tout atis m sipòte tout atis nan fason poum sipòte yo donk m touvem ti jann yè e byen ke atis lan m panse ke nou e li pa rann kont ti fouk pantalonl chire paskel tap fè anpil mouvman. Ok li pa rann kont si fouk pantalonl chire byen ke tou atis lan konnen li gon gwo bounda donk li te sipoze met yon pantalon li ka tou met yon pantalon sere men ki pa twò twò sere paske nenpòt ti leve pye lap pete ok donk bon sa se moun nan li fè sal vle avèk vi li men li te ka evite ti ensidan sa. rive ok son ti ensidan li ye ki rive tout moun ki ka rive tout moun si pa ko rive li ka rive yon lè li son bagay se pa yon bagay pa paske atis la salop e pa paske atis nan an panse an pil nan nou m ka konprann m toujou di li an mwen gen pil atis mwen pi fanatik ke yon lòt. San l kache, nou konn sa tou. Gen de atis a wot vwa, m di nou m pi renmen sa ke sa. Men sa pa vle di ke m pa apresye lòt atis la, ou konprann? Se pa pou rezon sa tou, atis mwen pi apresye a, m pral desann valè lòt m pa tèlman, ou konprann? Si m apresye atis sa a 70 pousan, m apresye sa a 30 pousan, m pa pral desann 30 pousan an paske m apresye 70 pousan. Donk yo tou lè de travay di, yo tout. Tout atis travay di, kèlkeswa jan l travay nan, li travay di pou l mete non l la. Ou konprann? E donk m panse ke anpil kòmantè di atis nan pa janm achte yon bon rad men soulye. Mezanmi, ann pran yon lojik. Ban m pran yon ti lojik avè nou. Gen pakèt nan nou ki vrèman pa konprann reyalite entènèt. Ban m ban nou yon ti lojik. Menm si Blondedy Ferdinand pa milyonè vre, men Blondedy Ferdinand manyen kòb. Ou wè mwen menm la m gen 7 chanèl youtube mwen. Sa vle di anpil bagay. Imajine w Blondedy Ferdinand, li gen chanèl youtube, li gen 5, 6, 7 paj facebook e facebook se bagay ki peye pi byen ke youtube, li gen instagram ni monetize donk menm si li pa milyonè men l manyen kòb sa m vle di pa la Blondedy Ferdinand pa nan nesesite si l ta dwe achte yon rad 10 mil dola met sou li pou l pa ka achte l. Esi nou konprann? Sa vle di gen de kòmantè nou fè. M panse nou pa pran sans sa n ap di an. E m respekte opinyon nou, men kòmantè yo kòm mwen toujou fè l pou tout atis, kòmantè yo pafwa ale tèlman lwen, m di waw! E kòm si moun nan ensidan pa konn rive. Sa se yon ensidan li ye wi, se yon erè ki te ka evite, paske gen de kote ou prale fò w panse si w pral an mouvman, si w pral an kòman rele, fò w panse ki jan, ou konprann, ki ap kòman rele. E nou panse tou nan moman sa la. Atis lan tap bat poul gon ti fay paske nou konnen la e florans rèd atis la ap goumen ke a ke la atis la ap goumen zòrtèy e cheve la poul rivalize flo donk nou panse atis lan sil te gentan wè fouk li chire Li ta baga li anpil moun di se esprel fè poul ka fè yit poul ka fè bòz dayè mètenan nou ase gran nou fè filo nou ase gran nou pa egare ankò bòz pa mache ankò m pa konn si nou wè sa nou pa pran bòz nan men atis ankò sa vle di atis la te mèt fè 50 bòz li pa mache ankò la preuve est grande e Tout lè Blonde di l Mariady perfect, anpil moun pa okipe l, moun yo di tout yo pa wè bon foto oubyen yon videwo maryaj 100 pou 100 yo pa p kwè. Vrèman vre baay sa pa fè yon gwo it, sa vle di nou gen tan panse se bòz, nou pa kwè. Enben sa e pou montre nou bòz pa pran ankò, si l te li pa t ap janm fè l, li t ap chwazi yon lòt bòz pou l fè. Li te gen dwa mdi w pandan l ale avèk D-Perfect li bo yon lòt nèg. Ou konprann? Men se pa sa l te pral chwazi pou fè boz. Paske li konnen nou pral pran li pou nou plis paske lè fouk kilòt la te pran lari a konprann sa pat fè atis la byen ditou. Sa pat fè atis la byen ditou. Donk imajine ankò pou l wè fouk li nan lari. Èske nou konprann sa map di an? Sa vle di gen de kòmantè m wè ki tèlman ale lwen, m ka konprann mezanmi m fè yon ti pou yon ti pitye pou atis la men malgre li yon ti jan wololoy tèt cho men li travay di pou sa. Mwen e m te apresye m te apresye dam sa anpil anpil anpil nan nan couleur de la dignité. E se youn nan movi prefere m. O fil di tan, vwala konpòteman li, sa pa vle di m pa apresye l men, ou konprann, m ka gade l mwens. Men sa pa anpeche ke tou li gen yon bèl respè nan zye m e sa pa anpeche tou mwen gen respè, mwen mete A devan non li kòm atis, mwen respekte li paske l travay di pou l rive kote l ye a. Ou konpran? Pafwa yon grenn kòmantè ka fè moun nan santi l mal, bagay nou pa ka panse, m toujou di nou sa nou pa kwè mwen. Kòmantè nou rive lwen, kòmantè nou rive wo. Anpil fwa e kòmantè nou ki ede m fè yon lòt videyo pou m moutre nou. Anpil fwa e kòmantè nou ki fè m al chache yon lòt bagay. Anpil fwa tou, imajine w se yon kòmantè w ki fè atis lan konpòte l yon lòt fason, se yon grenn kòmantè atis la gen lwa fè l fè yon lòt bagay yon lòt jan. M pale pou nou tout konprann, ok? M pale pou nou tout konprann. Sa vle di, m, pou m tèmine videyo a, m konnen anpil moun pral di, O DD, e, chak jou w ap choute sou Blondedy. M pa choute sou Blondedy Ferdinand. E nou konnen Florence, m apresye Florence anpil. E, donk, Florence. nan yon bagay entènasyonal, se nòmal, e se yon fason pou m apwochal li nan fason pa m. Paske m pa popilè nan sans kòman rele, men m se yon pèsonaj piblik, ti kote vwa m ka rive a, li Pouchop li Blondedy Ferdinand, nou konnen m ba l lanmou tou, lè pou m ba l lanmou. M ba Blonde lanmou, lè pou m ba l lanmou. Sa se pou sèl jou si m jwenn anpil kòmantè konsa, Dede, poukisa w pa pale de Blondedy Ferdinand? Poukisa w pa tèlman fè anpil videyo de Blondedy Ferdinand? Wi mwen gen videyo de Blondedy Ferdinand. Men se pa tout paske nou wè de nou pafwa pafwa live Blondedy Ferdinand yo se live menm avèk mari l ou konprann ay ba an nou tout wè Bonne zanmou m ale kite nou babay.